Enfrastrikti agrikòl yo vin pa fonksyone, enfrastrikti piblik yo, lè n ap pale de ansanm sèvis ke Leta ta dwe pwodui yo vin pa an fonksyon, e nan sektè prive a, nou wè sa pa bay rezilta ke nou te swete a. Se pou sa nou pran antreprenarya kòm yon faktè ki kapab debouche sou sa nou rele emèjans jèn yo. Men antreprenarya pa gen sèlman bon kote, li gen move kote tou. Li gen sa nou rele de faktè de risk. Se pou sa nou pral gade ansanm, sitou ansanm avèk Agwonòm Sandro e Enjenyè Schneider, ki avantaj nou kapab jwenn nan antreprenarya, nan kreyasyon dantrepriz, kote sa kap mennen nou, ki avantaj sa kap genyen pou jèn yo, paske apre ke yo fini inivèsite, apre ke yo soti nan lekòl piblik yo, yo gen difikilte pou yo entegre mache a. Yon sèl vwa yo genyen, se kreye pwòp. antrepriz yo paske trè souvan yo mande yo 5 an deksperyans e pou w kòmanse fè eksperyans fòk ou te kòmanse yon kote pou ale yon lòt kote trè souvan sou mache a eksperyans lan konte anpil se pou sa ou gen kòm vwa se kreyasyon dantrepriz ou di mwens antreprenarya. Alò Sandro èske w kapab di nou kisa nou kapab konprann de antreprenarya e kisa faktè de risk yo ye?
Alò etan done ke n ap viv nan yon mond nan yon peyi. spesyalman Ayiti ki parèt estrèmeman difisil pou la majorite jèn k ap viv ladan. Nou kapab di ke antreprenarya ki parèt estrèmeman difisil pou tout jèn. La majorite nan yo ki gen chans, ki gen yon ide, ki vle, pa vle rete sèlman tann djòb. Yo vle antreprann yon aktivite, sa ki gen rapò avèk biznis. Lè yo rive nan sitiyasyon sa yo, yo gen yon ansanm de risk. Ke y ap konfwonte.
Jodi a sou plato a nou gen chans genyen 2 antreprenè, 2 òm dafè. Nou genyen pdg Splendeur Poulailler, nou gen pdg Protec. Sa se yon chans ou menm k ap tande nou la genyen pou w kapab aprann de mesye sa yo. Schneider èske w ka pale nou de mache a paske Pou anpil moun, mache a gen sa nou rele anpil konkirans, non sèlman konkirans, gen sa ki plis fè pwoblèm nan se ensètitid finansyè la. Eske nou kapab di mwen, antanke pdg antreprenè, kòman nou kontourne pwoblèm sa dirèkteman ki se ensètitid finansyè la?
Bon, Johannes e Sandro, yon lòt fwa ankò mesye mwen salye nou. Mwen pran egzanp de Thomas Edison, tankou lè li t ap eseye envante, li te rive envante lalumyè, se ke misye te eseye plis pase yon santèn de fwa avan ke li te rive jwenn pwodui fini pou li te kapab rele l lanpoul elektrik ke nou konnen jodi a sou diferant fòm atravè lemond. Bon, men yonn nan pwoblèm anpil jèn rankontre e ki se yon pwoblèm enòm, se lapèseverans e lapasyans dan dan lè zafè dan notre sosyete aktyèl poukisa paske nou gen yon sosyete ki tankou nou kapab dil selon tout evidans e tout rasyonalite ki ekstrèm ekstrèmeman difisil paske ou menm ki jèn wap chèche men koulwa wobinè ki ap bay yo pa gen anpil vrèman ou vin nan yon sitiyasyon kote ke anpil moun ap chèche pa gen vrèman anpil resous ki disponib alò yonn nan bagay ka fèw fè diferans lan Se pèsistans ou, avèk pèseverans ou, ak kwayans ou gen nan sa ke w gen kòm pwojè a, oubyen kòm plan dafè. Pou mwen menm, se sa.
Pèsistans ak pèseverans se yonn nan mo kle ke nou retni nan entèvansyon PDG Schneider la. Men nou konnen trè souvan sou mache a, echèk. Potansyèl yo yo enòm, paske selon etid yo, 80 pousan antrepriz ki monte yo toujou kraze depi nan premyè ane a. Gen anpil bagay ki eksplike sa, nou kapab di erè de jesyon, pwoblèm finansye, fliktyasyon di mache, ou di mwens anpil lòt faktè ekstèn ke nou menm nou pa fin metrize. Sandro, èske ou kapab di nou kisa, ki enpak faktè. anviwònmantò yo genyen kòm risk sou yon antrepriz e resous zimèn yo, ki enpak yo genyen, absans yo, prezans yo, ki sa yo kapab genyen kòm enpak sou antreprenè yo. Alfred Joannes, Enpak resous zimèn kapab genyen sou antreprenè yo, mwen m kapab di nou mwen menm m fè anpil eksperyans. Donk, lòske nou rive nan yon moman ke nou kapab jwenn, pa egzanp ou ta va bezwen yon tip de moun pou ki ta va ede w rezoud tèl pwoblèm. Men pwifike ou pa gen konpetans sa yo disponib nan lokalite a, donk rapidman gen posibilite pou kapab pèdi dè milye de dola. Nou kapab di resous zimèn yo, yo vrèman enpòtan pou yon antrepriz. Anviwònman an osi, nou kapab di ankò, I vrèman enpòtan nan milye ke wa ou pral enplante antrepriz ou a. Eske i gen dè zavantaj? Ese i gen dè zenkonvenyan? Ese i gen dè pren fò ki ka ede w avanse avèk antrepriz ou a? M kapab di w, pren sa yo, tip de risk sa yo antanke yon antreprenè ou sipoze byen konnen yo, tip danje ki kapab rive anfas ou. Paske yo kapab koz antrepriz ou a fè fayit.
Alò, Sandro gen yon bagay la ke li vrèman konplete sa ke ke mwen te di. Se, premye bagay lan se kwè nan sa ou gen kòm plan dafè oubyen ke ou gen ide dantrepriz lan. E dezyèmman, se konsyan de tout, avan menm ou chèche avantaj ki genyen nan nan plan dafè w lan, chèche idantifye tout risk ki genyen ladan l. Apati de risk, si ou bouche tout brèch yo, se si ke ou ap ka layite kò ou nan teren ke ou ladan l lan paske ou si ke ou te bouche tout brèch. Donk, pa gen enprevi vrèman kap ka fè ou sezi. A grand echèl. Tankou sa Sandro sot di yo, mwen menm mwen valide yo e se trè evidan. Medam mesye nou toujou ap swiv emisyon jenerasyon dore sou semans H pa bliye sou plato a jounen jodia nou gen agwonom Sandro epi enjenyè Alfred Schneider respektivman pdg de Splendeur Poulailler e pdg de Protec kap gade ansanm avèk nou antreprenarya epi les facteurs de risque ki y sont associés. Nou konnen mache a se yon mache ki trè enstab sètadi bayo pa rete nan. Yon sèl echèl, yo moute, yo desann, gen sa ke nou rele kondisyon ekonomik yo ki chanje a tout enstan, gen enflasyon an ki pa sispann monte, e gen to de chanj nan tou ki jwe yon wòl enpòtan sou mache a. Mesye, èske nou kapab di mwen, nan yon peyi tankou Ayiti, kote mache a osi enstab, nou kapab konplete pwoblèm anviwònmantal, pwoblèm politik, pwoblèm sosyal, kijan yon jèn antreprenè kapab fè pou ke li menm li. reyisi yon antrepriz ke li menm li moute.
Johannes, mwen menm m kapab di w mwen vrèman kontan de kesyon ke w poze a. Rezon ki fè m kapab di w kesyon ke w poze a m vrèman kontan de li e m ap pataje konsèy sa ak tout jèn k ap koute m. Depi w asèpte. Ou vle antreprann? Ou vle devni yon antreprenè? Fò asepte viv avèk pwoblèm yo. Paske se a lèd de pwoblèm yo antan k antreprenè ke ou pral fè kòb. Imajine nou, ke mwen menm m gen poulaye. Nòmalman fòk ki gen pwoblèm vyann pou poul mwen yo ekoule. Si m, m ap tounen kote ou poze m kesyon an dirèkteman, sou ansanm de pwoblèm k ap konfwonte sou mache a, nan echanj. Donk antan ke antreprenè. Fòk nou itilize de posibilite, fòk nou itilize de posibilite pou n kapab fè lajan rantre de benefis atravè de difikilte ki sou mache a. Paske mwen menm antan ke antreprenè, m pa tèlman renmen mache enfòmèl la, men m oblije viv avè l pou m kapab rann antrepriz mwen an pwogrese pandan ke map panse poum amelyore paske ayiti mete nou nan yon sitiyasyon kote souvent fwa saw vle a saw vle y devni an se pa li dirèkteman ou jwenn chans men antan ke yon antreprenè se vre ou gen yon plan A men ou ponkò ka reyalize pase pa plan A an pou rive nan okjetif fikse a men ou sipoze kreye de plan B pou kapab pase Pou rive kote w vle rive a, pou reyalize sa w vle reyalize a.
Alo Schneider, n ap toujou gade menm enstabilite mache a. Nou konnen gen chanjman ki kapab fèt nan lwa yo. Se vre ke w pa yon òm de lwa, men reglemantasyon mache a trè enpòtan. E sitou chanjman ki genyen ansanm avèk nouvèl teknoloji yo, sa vin jwe yon wòl enpòtan nan fason mache a fonksyone. Eske ou kapab di nou, ou menm antanke jèn, antanke jèn antreprenè, ou adapte ou ansanm avèk sitiyasyon sa yo? Alò, mesye fò m di nou ke antanke yon jèn ki pran inisyativ nan sosyete ayisyèn nan, modèl ekonomik chinwa a, mwen renmen l anpil. Tankou anpil nan nou konn di l, ki se zanmi m, dèfwa mwen travay, mwen pa menm twouve l nesesè pou m di se mwen ki fè l. Ou konprann sa m di w la? 1. Swa m fè l pou m jwenn popilarite, e pa paske m mete non m sou èv la k ap fè m jwenn popilarite a ou pa, oubyen moun rekonèt ke m ka fè l ou pa. Depi m fè l byen, moun ap konnen se mwen ki fè l. E dezyèman, mwen menm mwen pa mete pri egzòbitan oubyen yon pri an avan nan travay ke mwen fè nan kesyon aspè nimerik. Se yon start-up ki baze sou kesyon teknoloji, mwen pa met pri a an avan. E se sa ke mwen menm mwen trè renmen nan kesyon modèl ekonomik chinwa a. Mwen adopte l nan vi pa m. Alò, piske sosyete pa nou an se yon sosyete ki difisil, sonje ke m te di avan mwen menm pou w antreprann nan sosyete ayisyèn nan, e fò m di nan nenpòt sosyete a, dabò fòk ou kwè nan sa ke w ap fè a e dezyèmman fòk ou pèsistan, fòk ou fòk gen yon aspè de pèseverans. Fas a tout sa ki gen, tankou Sandro te pale nan kesyon enfòmèl, mache enfòmèl lan, tou sa, mwen menm m panse si ou adapte. Le modèle économique chinois c'est que ou devlope, ou pwodwi anpil, epi ou bat pou ou pwodwi de kalite, answit pri a li relatif, li relatif dans le cas ou pa pral rete chita sou pri, fè mwayen pou pwodwi, pwodwi beaucoup plus, moun ap plus konnen sa ke ou ka fè, menm si pou l'instant T, se sak fè m di fò w gen pasyans, paske si ou pa gen pasyans nan sa ke w ap fè a, l ap ekstrèm ekstrèmeman difisil pou ou, imedyatman ou fin travay pou w vin enpoze sa w ka fè a à l'avenir. W ap gen pou w kapab fè retisans sou pri a kounye a si w pral fikse pri travay oubyen pri pwodui ke w ap livre, eksetera, eksetera. Vwala, se apwòch pa m pou m pou m te konplete pa rapò a sa Sandro te di. Byen ke branch nou yo yo pa vrèman konèks men. M panse pozisyon pa m nan avèk sa Sandro di li li fizyone pou pote yon apwòch ki plizoumwen konplè e global. Pasyans, konsistans, pèseverans, se twa mo ke nou kapab konkli ansanm avèk pati sa yo ke nou sot wè nan pwen sa yo, si w vle reyisi nan domèn antreprenarya, alò nou konnen trè byen ke antreprenarya gen anpil opòtinite, gen anpil rekonpans. Pa egzanp, nou kapab jwenn posiblite pou yon moun ki antame yon karyè nan antreprenarya gen pwòp antrepriz li, pou li kapab reyalize anbisyon pèsonèl li yo, e sitou pote de zinovasyon e de kreyasyon nan sa k te gen sou mache a deja. Men sa yo pa mache san 3 eleman sa yo, sa ke nou rele konsistans, pèsistans, e pèseverans. Pou nou fini mesye, ki konsèy nou te kapab bay chak jèn ki gen ide pou kòmanse yon antrepriz ou di mwens pou pran chemen antreprenarya a? Alò Johannes, konsèy ke m ta renmen pote a chak jèn, ki ta swete anvi vin envèsti swa nan nenpòt domèn, li dwe adòpte yon ansanm prensip lakay li. Premyeman, m pral di ke le succès est un processus, n'est pas un événement. Kisa m vle di pa la? Anpil jèn, sou 23 nan, k ap viv, yo toujou ap gade reyisit yon moun. Yo pa swiv ki kote moun nan pase. Nòmalman, pou w kapab reyisi, fòk ou asèpte Kòmanse gon fraz ke m souvan di ke m renmen anpil kisa l ye se chak chanpyon a ete un jour un debutant nenpòt moun ou wè ki rive nan yon nivo moun sa te asèpte kòmanse oubyen li te gen yon gran paran ki te kòmanse pou li donk nenpòt jèn ki anvi avanse fòk ou asèpte kòmanse yon jou dezyèm konsèy ke m ap pataje avèk nou reponn a un bezwen sa k fè ke m di sa ou pa ka leve yon bon jou maten konsa ou pral envesti fòk ou gen yon objektif fòk ou reyalize ke. Men pou ki sa ke ou pral envèsti. Men pou ki sa ou pral fè tèl bagay. Men ki sa ou anvi reyalize. Twazyèm bagay ke map pataje avèk nou se vize gran aji peti. Nòmalman se vre ke ou ka anvi wè wè yon moun posede anpil bagay. Ou swete reyalize de gran bagay nan vi ou. Men fòk ou asèpte pase nan nivo ki pi ba. Fòk ou asèpte aji tou piti. Asèpte pase pa zewo jiskaske ou rive nan dis. Lòt konsèy ankò se. Kontwole vòt antouraj. Nan milye kote w ap evolye a, fòk ou konnen trè byen, pozisyon, tip de moun ke w ap fwote ansanm avè yo, resous ke w gen ki disponib akote w. Fòk ou konnen resous sa yo trè byen. Ke se swa resous materyèl, ke se swa resous imèn. Anpil jèn souvan twa pè konkirans. Konsèy ke m ap pataje a tout jèn, se pa pè konkirans. Konkirans se ten bon siy. Pou w avanse menm, fòk ou asepte w gen yon konkirans ki anfas ou, pou ki toujou fè w vize pi gran pase sa w vle ye a, pou toujou ap amelyore. Anfen, se asepte aprann konstamman. Yon jèn ki anvi reyisi, fòk ke ou pa janm sispann aprann. Fòk ke ou toujou ap aprann. Chak jou, fòk ke ou toujou ap aprann.
Sandro, E fò m di w ke mwen sanse pa wè kisa m te ka ajoute pa rapò a sa ke w sot di la yo. Men kanmenm, mwen gen yon ide ke m ta renmen pataje, se ke lè ke w chwazi antreprann, si w chwazi pou w gen siksè fasil oubyen byen vit, ou ka toujou chwazi l. Si w chwazi pou w gon yon bagay ke w ap viv ojou le jou, ok? Vize yon yon reyisit ki ki trè kou nan yon peryòd de tan ki trè kou. Men si w vle fè yon bagay de de grandyoz, menm si. W ap panse gran wa Jipiti, men konnen ke sa ap pran anpil tan pou konstwi linivè a. M ap di Bondye pa t rive fè l, kreye l nan yon jou. Donk, si ou se yon jèn, mete sa nan tèt ou, chak jou, otan de fwa ke sa ou vle konstwi a li gran, se otan de fwa l ap pran w plis tan pou konstwi l. Se pa kòm ou pral jwe yon boul bòlèt oubyen ou jwe paryaj pa m, Maracendou. E se pa sa ke l ye, men se panse gran, aji piti, toujou met nan tèt ou pou ou pa dekouraje sa ap pran w. ti tan pou kapab reyalize sa ke w vle reyalize a paske tout sa ki de valè yo, yo pran ti tan. Pou m ajoute ankò sou sa Sandro te di a, konnen ke w nan yon sosyete ki ekstrèmeman difisil e po, sètadi moun w ap gen pou w entèraji avèk yo a, trè souvan moun sa yo, yo poko satisfè pou vi pèsonèl yo. Epoutan se yo k ap gen pou ouvri pòt pou ou. La ou konprann pozisyon l lan li ekstrèmeman difisil paske moun sa li poko. Li poko gen ase de bagay pou l santi l rasaje, poutan se li k dwe ba w pasaj ou an. L ap. L ap pe difisil. Men se ou avèk sa ke m te di a, se kwè nan sa ou gen kòm vizyon e answit kontinye batay chak jou, chak jou pou w kapab rive reyalize sa ke w vle reyalize a. Donk. Nou menm se de jèn ki ap antreprann nan sosyete ayisyèn nan. Nou poko rive. Nou ka reyisi ansanm e nou dwe reyisi ansanm. Semans H, mwen swete nou aplike epi n ap kontinye travay au jour le jour pour cette génération et les générations à venir.
Medam, mesye nou sot swiv entèvansyon antreprenè nou yo, yo ban nou anpil konsèy. Youn nan bagay nou kapab retni ki ekstrèmman enteresan pou ou menm ki se yon antreprenè, Il fo ke w gen yon kosyan emosyonèl ki vrèman devlope, paske w ap bezwen pou kapab adapte w rapidman e pran rapidman de desizyon k ap fè fas ansanm avèk chanjman ki genyen nan mache a. Paske nou konnen mache a pa stab, li pa statik. Sètadi w ap bezwen pran de desizyon chak jou e pou yo kapab efikas. Se pou pran lè vrè e lè bòn desizyon. Nan kad pwojè ou menm ki se yon jèn antreprenè ou genyen pou antame, l ap enpòtan anpil si chak jou ou leve, ou te deja gen pwojè sa ekri. E si w poko te ekri pwojè sa, Semans Acha ap ankouraje w ekri pwojè a kèlke pa. Lè sa w kapab evalye chak jou ki pwogrè ou fè. Nan ki pwen ou ye e kilè ou ap konte rive kote ou ta renmen ale a. Merci anpil paske nou tap swiv emisyon sa jodi a. Jodi a nou tap gade ansanb Antreprenarya e risk. Avan n ale na kite w ak ti konsèy sa. La gestion des risques et une planification minutieuse peuvent contribuer à réduire les incertitudes